Sou chimen devlopman, konsyans se premye gout dlo pou jèmen lide tèt ansanm tout sitwayen yon peyi k ap brase lide pou avansman. Nou se Senlwi nan Sid, komin estratejik la, komin sit touristik la, komin bèl sab bèl plaj la, men tou nou se Senlwi nan Sid, komin ki pi neglije a, komin ki lage de bra balanse. Se a, nan pwen lekòl serye pou tout popilasyon an, nan pwen sante, nan pwen wout, kondisyon sanitè yo mizerab, pèch, elvaj ak danre fini pou nou. Se poutèt sa, nan sousi pou edike popilasyon Senlwizyèn nan sou pwoblèm sa yo, Gwoup Transandans ap pwodui yon seri emisyon televize nan Senlwi ki gen pou tèm,

Yon emisyon pou sove konsyans nou moun Senlwi.
Mwen salye ou menm ki se moun Senlwi ki ap swiv emisyon sa a e ou menm tou ki pa moun Senlwi mwen swete ou ke ou twouve ou lakay ou. Non pa m se Rolandi, Nan emisyon sa ke m kreye pou nou ki rele Konsyans Senlwizyèn, se youn nan emisyon kote ou menm moun Senlwi ou ka vin pataje ide w, ou ka vin di sa k ap fè w mal, ou ka vin pwopoze de bagay pou komin lakay ou Senlwi. Ebyen, mwen kontan jwenn nou e mwen konprann tout sa k ap pase nou e m espere ke atravè emisyon sa a, nou tout nou pral jwenn yon solisyon pou depateman nou ki se depatman Sid men osi pou komin nou. Komin Sen Lwi di Sid ki se youn nan komin ki gen anpil vestij, ki gen bèl sit touristik kote etranje, touris anpe patou ka vini pou vin vizite, pou vin pataje sa yo genyen avèk nou, patisipe menm nan sa nou rele ekonomi peyi n, ebyen moun Sen Lwi pran pran plas Konsyans Senlwizyèn se yon emisyon yo fè pou ou menm Sen Lwi e lakay ou nan Sen Lwi. Nou se Senlwi nan Sid, komin stratejik la, komin sit touristik la, komin bèl sab bèl plaj la, men tou nou se Senlwi nan Sid, komin ki pi neglije a, komin ki lage de bra balanse a. Nanpwen lekòl serye pou tout popilasyon an, nanpwen sante, nanpwen wout, kondisyon sanitè yo mizerab, pèch, elvaj ak danre fini pou nou. Se poutèt sa, nan sousi pou edike popilasyon Senlwizyèn nan sou pwoblèm sa yo, Gwoup Transandans ap pwodui yon seri emisyon televize nan Senlwi ki gen pou tèm, Konsyans Senlwizyèn. Konsyans Senlwizyèn envite tout kouch, tout moun, depi w enplike nan pwoblèm Senlwi an, vin brase lide, vin denonse, vin pote kole pou Senlwi rejwenn fyète l. Nou te wa, nou dwe toujou wa. Inisyativ sa kore ak kèk. Patnè tankou, Ayiti Endijèn, Paema Pwasonri, Macken Varyete, rele oubyen ekri sou nimewo sa a, 33 97 19 74. Konsyans Senlwizyèn, yon emisyon pou sove konsyans nou moun Senlwi. Reveye nou jenès pou nou ka wè kote nou ye Li sanble pita va pi tris si n pa mete lamen. Pou nou chanje sitiyasyon nou. Komin Senlwi nan Sid se youn nan komin ki gen anpil richès ladan l, kote yo menm, nou menm moun Senlwi ta dwe pran sa oserye. Lè nou konnen ki valè vestij ki genyen nan komin nan, gen plizoumwen gen 7 konsa daprè yon seri de temwanyaj ke moun ap di. E nou konnen Fò dè Zolivye, nou konnen Fò Sen Lwi ki nan mitan lamè a, nou konnen Bonè Kare. Pral rankontre yon mesye ki trè enpòtan e ki te pale nou de ansyèn mezon sa a. Ebyen, nou pral fè yon ti pale avèk li. Mesye Yves François kòman w ye? E nou kontan ke w ansanm avèk nou jodi a. Nom m se. Jean Yves François, m abite Sen Lwi di Sid sou lari di Presbitè e akote de legliz Advantis. E pi nou la pou nou patisipe e pou nou konnen egzakteman ke paske Sen Lwi ap dòmi. Men pa kont pou lèm ki poze nou ta renmen Sen Lwi e... Reveye un peu paske gen pitit senlwi yo la gen gen anpil ki a letranje e ke pou nou pran konsyans de lan eta ke senlwi rive e aktyèlman senlwi lage tou sèl e vil la santre vil la komin nan. pa vrèman jere jan l ta sipoze jere e ke nou santi ke nou gen yon pwoblèm. Mwen menm pèsonèlman ke m t ap viv Kanada, a yon moman done m deside retounen lakay mwen men pa kont gen anpil pwoblèm. e ke pou nou ta eseye rezoud men se kòman rezoud anbren pwoblèm yo se ke gon konsyans ki sipoze emèje e ke pou nou konnen egzakteman ke ki sa nou kapab fè chita e pi diskute e pi pou nou wè egzakteman ke kòman nou ka sòti de la ok sa ke mwen konnen de mur sa se yon ansyen mezon kolonyal ki te sanse ki te erije tribinal de senlwi diran la koloni te gen yon jeneral ki te ladan jeneral de lame fransèz ki te rele jeneral salyen jeneral salyen yon fransè E pi se yo menm ki te la, oubyen ki t ap dirije komin nan. Sen Lwi etè la premyè vil dan le departeman di Sid. Men malerezman kounye la nou tonbe an dènye. E lan departeman se pa t Okay ki te premyè vil. Sen Lwi di Sid. Sen Lwi Chose se te yon tribinal pou yo jije esklav oubyen lè moun yo te fè bagay. E ke yo jije yo, swa yo kondane oubyen yo libere. A lepòk, se te sa. Sa mwen ta swete ke Sen Lwi, ki ta fèt Sen Lwi, se yon konsyans Sen Lwizyèn. Nòmalman ki pou reveye yo pou di etan donnen ke Senlwi etè la premyè vil dan departeman di Sid e nou pa di ke li kapab retounen premyè vil men pa kont nou gen ase de euh, vestij kolonyal ke pou nou fè ou mwayen pou nou devlope Senlwi. Paske genyen gen de fòtrès a Sen Lwi, omwen y a 7 fò a Sen Lwi ki la epi ki pa okipe, ki pa renove epi ispan te di yo te gen yon pwogram pou renove fò dèzolivye, fò dèzanglè oubyen fò Sen Lwi jan l rele a.

Wi se lòt moun ki sòti de lesteryè epi apre sa ki vin ban nou sa yo la epi ki pa gen anyen sou fò dè zolivye yo ban nou yon kiyèm kapab di yon pasrèl pou moun yo monte lanmè pou bat chaloup pou travèse pou ale lan fò senlwi epi se jis yon pasrèl san ranp epi kòb gaspiye Epi apre sa se tou. Mwen men pa kont pa gen anyen vreman mwen ki devlope nan komin nan. Pa bliye emisyon sa rele konsyans senlwizyèn se yon emisyon ki kote ke ou menm ou dwe pran konsyans emisyon sa fèt lakay ou ebyen senlwi se yon komin ki rich anpil lè nou ap tande anpil temwanyaj yon seri de moun ki ap pale de senlwi yo retwouve nan achiv

Patnè tankou, Ayiti Endijèn, Paema Pwasonri, Macken Varyete, rele oubyen ekri sou nimewo sa a, 33 97 19 74. Konsyans Senlwizyèn, yon emisyon pou sove konsyans nou moun Senlwi. Reveye nou jenès pou nou ka wè kote nou ye. Li sanble pita va pi tris si n pa mete lamen pou nou chanje sitiyasyon nou. Ebyen telespektatè ou menm telespektatris kap swiv nou atravè emisyon sa ki se konsyans senlwizyèn yon emisyon ke nou kreye pou moun komin senlwi ki se youn nan komin ki trè enpòtan nan depatman sid la e menm nan peyi a. ke yo o mwen neglije nou ebyen nou ta nou sot tande talè a mesye Monfort sot nan fon ti pale e kounye a ou ka ap swiv mwen akonpanye de jij Marc Antoine ki son pèsonalite a Senlwi di Sid ki pase nan anpil bagay nan Senlwi misye se youn nan gwo gason Senlwi di Sid genyen e anpil kote depi ou se moun Senlwi si ou di ou pa konn jij Marc Antoine ebyen monchè e Konnen vrèman ou kite Senlwi lontan e ou detache de reyalite Senlwi a. Alò, Jij Marc-Antoine m ap salye ou. Konsyans Senlwizyèn se pou tout moun. Ebyen, nan non gwoup Transandans Pwodiksyon ki se konpayi sa a k ap choute emisyon sa a, mwen salye ou. E kòman bagay yo ye sou teren an nan Senlwi? Mèsi.
Nou salye ou avèk ekip Lakay la, Lakay Piblik Senlwi a. Nou salye tout ekip Lakay Piblik Senlwi a. Yon konsyans endividyèl men se yon se yon konsyans kolektiv pou nou kapab wè si na konsyantize tou lè Senlwizyen e menm tou lè Ayisyen paske Senlwi fè pati dAyiti ou konprann men nou Senlwi di Sid se yon bèl peyi se yon ansyèn metwopòl men lavi n la pi degre li tankou yon janvye e Senlwi di Sid li gen yon pase rich e varye nou gen 8 fòterès. Nou gen bèl plaj. Oh se pa 7 se 8. Se 8 wi se 8.
Nou gen 8 fòtrès, nou gen bèl plaj, nou gen tout sa ou konnen ki gen kòm kapasite kòm potansyèl touristik ki pou ta pèmèt ke touris vin nan zòn nou. Nou wè gen anpil lòt kote ki pa menm gen anyen ditou, yo fè lòbi, yo atire moun. Men nou menm yo vini tou natirèl, tou senpleman. N ap gade Fòdèzolivye ou sot nan wout nasyonal la ou antre la. Ya. N ap gade kote wout la la, de mòn fann nan la, se la ki te gen yon batri ki te rele batri Sent Elwa. Yon fò ankò. Kote ke kanon yo vin mete yo sou fò dè sou plas la. Plas piblik Sen Lwi a anfas legliz katolik la akoz de lè Sangamo t ap fè wout la yo kraze batri Sent Elwa. Donk me mèt merès la ki se madam Dutèlma Deodye pou memwa. Alepòk. Alepòk se li ki wè olye kite kanon yo ap. privatè a la, li fè yo transpòte yo sou traktè pou vin mete yo sou plas piblik la. Donk omwen kanon yo sèvi a yon kèlke choz. Mwen m panse ke alavni, nou ta sipoze fon bagay senbolik pou n ta retounen mete kanon yo la. Sa vle di sou mòn nan. Sa vle di revitalize. Revitalize fò a. Menm si son bagay senbolik. E. Wap gade toujou wal senlwi gen batri gen batri senlwi wap gade la gen fò dèzolivye gen fò pandu fò pandu a map vin sou li poum diw kòmanl fè rele fò pandu kisal te konn fè ki wòl li nou gen nou gen nou gen fò dè fò bonè kare nou gen fò ala nou gen nou gen kòman ankò. M te ba w non an wi nou gen gen youn la ki dèyè lagon li te rele fò samdi fò samdi donk epi senlwi gon pakèt gwòt nou gen yon gwòt la ki anba mòn ti bara li gen plis ke san kenz chanm gen chanm jiska prezan ki ou ka fin eksplore yo e kòman ou konn gwòt sa deja non m pako konnen l men e kòman nou fè m ale deja ladan men m pako fin eksplore tout chanm yo e ki strikti yo met ladan l jiska prezan anyen se ke si w kouri si w vle ale w ale. Epi lè w antre nan yon chanm, ou antre, ou antre, ou glise ou antre. Pasaj la piti, men lè w fin antre ladan se kòmsi se yon gwo legliz ou vin, gen yon chanm. Epi li fèt tou natirèl. Bèl bagay. Epi gen yon koulè kristalin tankou se yon dyaman avèk yon koulè blanch ki ladan l. Atè a la nan Tibaras.
Atè a la nan Tibaras sou Senlwi di Sid.

Vin avèk avèk usine nan vin enplante l yo vin rele l usine sucrière Henry d'où le nom sucrerie Henry nap retounen sou li donk si w rantre Senlwi di Sid wap jwenn Senlwi di Sid genyen premye lokal premye tribinal ki te konn jije lè esklav mawon ki te egziste au tan de la koloni donk Senlwi di Sid te ansyen metropole pa bliye m di sa premyè vil du Sud du peyi. Donk, limit li te kòmanse de Tigwav jiska Lèziwa. Donk, se la limit Sen Lwi di Sid jewografikman li te ye. E, w ap jwenn ke Sen Lwi di Sid te lye avèk Fò Wayal. Si w ale kounye a, w ap wè ke yo transfòme Fò Wayal an yon otèl. Ò, Fò Wayal se te apre Tigwav. Apre Tigwav, ok. Apre Tigwav. Donk, si w ale, w ap jwenn Fò Wayal se yo toujou. kenbe menm non an men yo vin striktire li, yo vin rele l Fò Wayal. Donk m ta renmen ke si w ap fè touris lokal ou vle konn istwa Sen Lwi fò w ta ale Fò Wayal. Epi pou w desann Sen Lwi di Sid, e m regrèt ke nou pa ko ka gen ekspedisyon pou n al Bonè Kare, ou ta wè Bonè Kare, e nan Bonè Kare gen esklav nou yo ki te konn pote tout pyès kanon sa yo monte nan mòn nan. Pa t gen wout, pa t gen mwayen. Se te charèt, charyo, epi pou wè gripon ta mete tout pyès kanè sa mete deyò. Pou ki sa? Se yon fason ke se paske yo te vle pwoteje bèt. Paske ou pa bliye ke li antoure de mòn, e pi fò moun ki te konn anvayi Senlwi lè, lè, lè espanyòl, lè zanglè nan vòk t ap fè, t ap eseye konkeri tout zòn ki pre yo. Donk yo te vin pè pa rapò a. Sen Lwi te mpremye de la Frans. Donk, yo vin di ke, pwiske li sanble avèk zòn kote Lwi 14 te fèt, ki se pitit Blann de Kastiy, donk yo vin wè ke Lwi 14 ap vin bò isi a, fò l kòmanse vante. Donk, Fò dè Zolivye a, se yon fò ki te fèt pa Olivye Kromwèl an onè de Lwi 14. Lwi 14, ok. Donk, yo vin enpoze, yo vin fè l. Se yon fason ke, pou yo anpeche Angle vin anvayi, E w ap wè pa la swit Angle vin anvayi, se sa k fè yo te vin il la, fò sa a ou wè ki nan mitan lanmè a se fò Sen Lwi, yo te rele l fò dè Angle, se paske Angle te vin mete Fransè deyò, yo te vin pran l nan goumen. Men pa la swit yo vin rekipere l, yo vin fè Angle yo chase l. Donk avèk sa, yo vin wè Sen Lwi vin li an won, fò yo kapab fè dè tir kwaze pou kap repouse enmi.

Pou yo jije les esclaves Mao. Les esclaves Mao, sa vle di se te yon tribinal pou Sen Lwi osi byen te yon tribinal ki te pou metwopòl la an jeneral? Pa bliye ke Sen Lwi tou se yon metwopòl, donk li tribinal sa te sèvi tout peyi a. Paske Sen Lwi te metwopòl la, se li ki te dirije tout zòn nan.
Ke w te nan lès. Ke w te nan lès, ke w te nan lès, ke w te nan lwès, ke w te nan sid, donk ou fè yon bagay ou mawon, ou al kache sou zòn, pa bliye pa t ko gen. Sendomeng e ke wal kache sou teritwa zòn sa, yap mare w mennen w dèyè nan charèt, dèyè charyo, yo mennen w vin la, vin jije. Donk etan done ke esklav la depi l sove, yo bezwen bay yon yon nòt sevè pou montre ke ou pa gen dwa sove si w gen entansyon men sa kap rive w, yo tou kondane w a la pandezon.

Donk wap wè ke nan wout sanga mou a yo kraze fò sa ki rele fò bandi fò bandi kraze fò batri sete lwa kraze e nou gen fò a la tou ki vin akoz de siklòn nan kraze nou gen fò samdi ki kraze fò samdi nan lapwent

Donk konsa, Sen Lwi vin yon Sen Lwi ki rich an potansyalite touristik. Men tankou jan m di w la, li neglije. Ou jwenn anpil lòt kote yo fè lòbi pou yo. Bon, eskize m, se yon moun Jakmelen ou tou, se sou wout moun, men nou pale anpil de Jakmèl. De Jakmèl, bon. Men Jakmèl, se la wout ki gen yon wout espiral ki gen yon bote ki fè ou pèmèt ou ale e yo akeyi ou. Men Jakmèl pa gen potansyalite touristik se li jis li. Lè w pale dotan de tout moun ap fè yon bal lòbing pou Pò Sali. Men kote w sote ou pase Sen Lwi Disid lè w sote. Gen moun ki pa menm konn Sen Lwi. Sa vle di yo konn li lè yo pase sou wout la se kòmsi lè yo wè Sen Lwi a la e li k Sen Lwi a. Non. Fò w ta fon ti kanpe Sen Lwi. Lè w kanpe Sen Lwi w ap vin wè sa k gen nan Sen Lwi. E parapò, ok, gen yon ti anekdòt. ke yo toujou ap di e mwen menm mwen wè de film ki soti a Hollywood kote ke yo pran le ka de Pirates des Caraïbes ki se yon film ki pale de pirat e ki a travè film sa yo fè yon ti repase nan istwa kolonyal e yo rakonte m ke te gen yon klòch an nò ki te la pou Sen Lwi di Sid e ke klòch sa pat janm rive mete sou tèt legliz la kòman istwa sa rive? Don se pat yon klòch an nò non se te yon kwa. On kwa an nò.
Alò kwa an nò la se te Lwi 14 ki te gen entansyon fè yon ekspedisyon pou l te vin Sen Lwi 18, pou l te vin konn Sen Lwi. Etan done ke fò sa yo te fèt an lonè li, sa ap vin detou pa Olive Cromwell ki te redije, ki te fè l, e se achitèk Vauban ki te bay plan fò a. Donk lè l vin fè l, e li ap prepare pou yo vin fè ekspedisyon an, li voye kwa an nò la pou yo mete l sou tèt legliz katolik Sen Lwi 18. W ap wè tèt legliz la, avan l te gen yon, li te gen yon kote espas. Ou te mete pou depoze l. E la yo te kite l kòm atant. Donk lè li menm y ap vin avè l, pa bliye ke nan tan sa te gen yon pakèt pirat. Te gen pirat Mògàn, te gen tout sòt kalite pirat. Men Mògàn te okouran ke y ap vin ak wa a. Li ta renmen akapare l de kwa. Donk vin gen yon batay ki vin pete nan mitan Eskonvil la. Nan zòn kote w ap gad batiman sa yo. Donk, gon batay ki vin pete lòt bò a, antre Morgan e ekspedisyon militè ki te akonpaye kon an or la ke Louis 14 te voye. Donk, lè yo rive kout kanon ap tire, kanon ap tire, Morgan al koule nan zòn ant Ilè Taboué e zòn la yo. W ap wè ke te gon rechèch maritim ki te fèt nan zòn sa a sou minis Magalie Comeau, kote ke yo te voye yo al fè rechèch. E la yo te jwenn de kanon e de boulè ke ki te apateni a. Morgan, Morgan, bato Morgan. Donk, nan menm bagay sa yo te di ke Kwa an Nò la te sou bato ekspedisyon Lwi 14 te voye. Jiska mentnan, yo pako jwenn li. E nou menm nou gen prèv wi kote Kwa la. Poukisa? Lè w al gade ekspedisyon ke Ronald Reagan te voye Ayiti, Non, se Ronald Reagan ou Jimmy Carter ki te sou prezidan Jean-Claude Duvalier. Yo te siyen yon akò kote ke yo te voye de ekspè ki te fè byoloji marin, byoloji maritim vin gade ki eske, kòman yo te ka fè pou yo rekipere kò a. E se sa k fè w ap wè gen 2 bato ki koule sou fò a la. Bato sa yo te vini avèk des experts pou yo ta ale pran kwa an or la. Men malerezman yo pa pran kwa a non. Kòman? Paske chak fwa yal pran kwa a, yo gen dwa wè meteo yo di tout est calme, men lè yo rive zòn nan yo toujou di son zòn mistik ke kwa a la. Se pa konsa ou ka monte sou kwa a. Paske pa bliye Louis 14 se te yon moun ki te yon fervent katolik. Katolik ok. E te gen lèp nan li k manyen w, li geri w, li fè yon mirak. Ok. Donk Lwi 14 te kriye sou kwa a, e kwa a sa a, se yon kwa ki te destine pou Senlwichou. Donk yo di se avè l pou yo devlope Senlwi. Donk lè w vini pou w vin pran kwa a san w pa vin fè anyen pou Senlwichid, anekdòt la rapòte ke depi ke w vle pran kwa a, w ap vin devlope Senlwi, depanse, fè yon pakèt bagay pou Senlwi, epi. Waw annik bon tan wap vin vin vin. Donk sèl yo charye dèyèl yon pakèt ideyoloji non sèlman sa men sèl yo charye dèyèl tou anpil mistè anpil mistè e kwa egziste vrèman m pral di w mwen tal fè yon konsta nan ilè tabou lè map retounen li te aswè m tande yon sòt de son e pa klaketi vag yo non men yon son tankou ta dwe yon mizik epa gen mizik nan chaloupèt Pa gen mizik non kap tann yon mizik yon mizik yon jan ayy lèm diw sa ou pa konprann kap atirew men ki atirew epi ki fè frisonew epi mesye di atansyon wi majistra e nou pral apwoche nan zòn kwa m di m ta renmen wè li di oo kwa fò wèl wi depi ou pa sou bòl la fò wèl epi lèm gade m wè yon reflè yon bagay kap k ap kwaze epi lè m tou sa l briye anba lanmè a briye briye.
E jijman pou pa sèl moun ki rakonte m istwa sa ki di m konsa ke gen dè fwa fò a parèt a Sen Lik di Sid li fè yo wè l. Li fè yo wè l. Donk e istwa sa yo nou ta renmen ke nou apwofondi sou yo e men an jeneral jodi an la avèk konsyans senlwizyèn nou genyen e yon peyi ki konsa epi ki genyen yon pakèt bon bagay ladan l, resous natirèl, bagay nou jwenn nou leve trape, de vestij ensidswit. E se yon peyi malgre debwazman ki toujou rete yon jan vè a. E anviwònman an pa twò mal men li mande de retouchman pou ta plante plis pyebwa. Nou te gen forè kolonyal e. kominal la la a ki ta pral fèt, m ta renmen kòmsi yo kontinye l ankò. Donk, ki sa ou panse, ki enpak ou panse peyi sa a fè sou yon komin konsa pa rapò a de konjonkti l ap travèse? Mon chè, peyi a, ou wè konjonkti sa, li pa t ko menm kòmanse la. Gade fenomèn lòk, fenomèn soulèvman sa ki fèt kontre prezidan Jovenel e kontre gouvènman sa a. Men, se jis yon sa viktim de jan yo trete. an nou di lè mèri de pwovens an paran pou ou. E wap gade pou wè, Sen Lwi di Sid, moun yo pa peye CFPB. E moun yo di ou ke pou yo peye CFPB a fò yo wè ki sa la mèri pral fè avèk kòb sa. Ò, ou ka konte sou mwen pou mèm mwen gen pèsè de kòb. CFPB map di pou oditè ou byen telespektatè ke Kòm Sou se enpo lokatif. Ki se yon dwa ke lò moun nan gon kay ou fè, fòk ou peye li enpo lokatif la. Paske enpo lokatif la trè enpòtan. Pa egzanp ou gen dwa rete la a, ou pa peye enpo lokatif la epi w al bay yon, w al fè yon kontra de bay a fèm ak yon moun. Premye lè ou rive tribinal la ap mande w CFPB. Sa se yon pyès metrès ki pou entwodui w, se kòm ak entwodiktif denstans ki mande w si w pa genyen l, ou pap ka fè sa. Ou wè sa m vin di la? Paske m te gen yon matant mwen ki te fè m yon kay li pat peye enpo lokatif. epi m di l lè l ap soti pou met lokatè de lokatè pa vle soti epi premye ak ke m mande l mande l banm CFPB a ke l pat janm peye l oblije t al peye l e ou ka ale aksidantèlman gon w machin gen dwa al frape yon kay li fè dega si sa rive lajistis yo m ap mande w CFPB donk ou wè l enpòtan men èske èske e meri avan yo ki pase a Senlwi sou te konn okipe l de jan de enfo lokatè Eben, fòm di w CFPB a, se yon bagay ki ap pèmèt ke kòb rantre, men meri yo pa t janm, kòm si parapò a yo wè moun yo pa vrèman enterese stimile pou yo peye CFPB a, yo vin pa, yo vin pa angaje twòp, mete twòp chalè nan kò moun pou fè peye li. Poukisa? Gen de mè, lè m pale avè yo, yo di m ke yo te prefere stimile moun yo pito yo wè, pa egzanp, yo vin nan yon pwogram bedonaj, vin ak yon seri de enfrastrikti, avèk sa lè vin met komin nan sou yon jan, lè yo mande w pou peye CFPB, ou wè pou kisa, ou wè kisa taks wap bay. Donk, wap wè ke gen CFPB moun yo te kòmanse peye lokay, moun yo kòmanse rantre nan rebelyon pa rapò a jan kosonpsyon yo a vin ye, yo vin wè eske m si m peye taks sa, sa lajan sa pral fè? E sitou imaj ke ki vin bay kote ke wap pran yon gouvènman ke yo di ke ki lejitim, men kap fè detounèman de fon. Tou sa yo mete panik Ki vin fè ke moun yo pa vle peye enpo lokatif la. Ou wè sa m di w la? Donk, le fè ke Sen Lwi vin konsa, sa vin pèmèt ke, e gouvènman gen liy politik pa l, w ap wè ke menm nan lajistis, w ap wè ke menm nan lajistis, gouvènman an. Solèy la ki. Solèy la vin fè l nwa? Non, pa dèyè m. Enben, n mèt vire, vire. Poze.
Poze.
Poko. N mèt ale. Ok. W ap wè ke gouvènman an. vin yon ti jan fè politik paran pov pa vwa meri de pwovens yo e w ap wè se sèlman lejislatif la avèk egzekitif la ki vrèman bwè ji ji bidjè ki vote yo e bidjè ki vote se son de gen dezan ke se bidjè yo ap rekondui pa egzanp si m te gen yon bidjè ane sa a m te di ke m ap depanse 100 mil dola. Men kote m ka chèche sanmil dola pou echèk tèt mwen. Men ou toujou ban m yon bouyon rechofe, yon bidjè ki rekondui. Men kijan m pral fè pou m fè anyen pou komin lakay mwen? Si ke ou vin ak menm bidjè, e bidjè ou te genyen pa t gen pwojè pou fè avan. Menm bidjè kounye a fò m ta gen ladan. Men ou rekondui l toujou. Bon, ou pap ka fè anyen pou moun. Ou wè sa k vin gen la? Donk, m vin santi ke fò yo ta pase men nan tèks de lwa yo, menm nan konstitisyon, pa rapò a pou vrèman meri yo pi otonòm. M dakò. Pou yo gen otonomi sa a, l ap bon pou kazèk yo, l ap bon pou azèk yo, l ap bon pou delege delege de vil yo, pou kolektivite teritoryal la ta met tèt yo ansanm pou yo kapab ba yo sa pou yo ba yo a pou yo kapab devlope komin yo. Pase sinon komin yo ap toujou rete jan w wè yo ye a. Ebyen, ke jij Marc pale nou an long e an laj Kòman Sen Lwi di Sid te ye? Kisa Sen Lwi di Sid vin ye jodi an? E ki pwoblèm li ap konfwonte? E jodi an mwen genyen 2 gwoup ki ap eseye mete yo ansanm pou yo gade kòman yo te ka fè komin lakay yo e rive a yon nivo. Se menm jan an tou, nou pral fè yon ti poz pou n al rankontre Peter ki se pòtpawòl Ann Kore Solon. Ann Kore Solon se yon inisyativ ke moun Solon fèk pran, e moun ki nan Solon e moun ki aletranje mete ansanm pou yo devlope seksyon kominal lakay yo e poukwa pa tout Sen Lwi di Sid, dapre sa yo bat di nou. An nou fè yon ti poz, n ap retounen apre. Mwen salye w Mesye Orlandy, se yon plezi pou mwen avèk ou jodi a, espesyalman nan emisyon Konsyans Sen Lwizyèn. Nou salye tout entènot, telespektatè e oditè ki ap tande nou nan moman sa a, spesyalman yon gwo kout chapo pou tout moun Solon ki ap swiv nou e ap koute nou nan moman sa a. Konsyans Senlwizyèn salye w tou, Peter. Sa fè nou plezi pou nou re-rankontre avèk ou jodi an nan kad emisyon sa a, ki se yon emisyon ki fèt pou vil Senlwi di Sid, pou komin Senlwi di Sid, komin lakay nou, ki gen 8 seksyon kominal. Jodi an nou, n ap remake Anpil devouman kap fèt nan kote dyaspora e pou sela nap salye yo e ankò yon fwa sa fè nou plezi pou nou resevwa w nan emisyon sa a ki batize Konsyans Senlwizyèn ki pwodui Senlwi e ki ap difize sou tout rezo sosyo avèk Televizyon Igondèl eske w ka fè nou yon brèf prezantasyon pèsonèl pou telespektatè yo ak entènot nou yo konn kiyès ou ye? Pou moun ki pa konnen mwen, mwen se. Tirogène Peterson, mwen se pitit natif natal moun Solon. Ebyen, nou te gen chans fè etid primè nou nan Lekòl Nasyonal de Solon, e aprè nou te pase 3 ane nan Lise Bwa Otonè de Sen Lwi di Sid. Aprè nou te kite komin Sen Lwi di Sid pou nou te kontinye avèk rès etid nou nan kapital. peyi a ki se Pòtoprens e nou te gen chans pou nou tèmine etid nou e aprè pou nou te aprann pwofesyon e bay tèt nou oryantasyon nesesè. Donk an gwo se sa ke mwen kapab di de Peterson Thérogène. Peterson Thérogène, E byen nou kontan fè konesans ansanm avèk ou. Petèt anpil moun ki te a Solon ka bliye pèsonaj la men jodi a se yon moman opòten pou ke yo refè konesans li ankò e sitou li nan yon gwoup k ap travay pou avansman Solon. E depi kèk tan n ap asiste a yon rad mare sou rezo sosyo yo, anpil mesaj sansibilizasyon ak spòt sou yon pwojè ki rele Ann Kore Solon. Kisa pwojè sa gen ladan l? E se kisa ki, èske ou ka eksplike nou an peu de mo kisa ki Ann Kore Solo? Ok.
Ann Kore Solo an se kisa li ye? Nou kapab di Ann Kore Solo an, ebyen se jis non asosyasyon an. Asosyasyon sa a, li te egziste depi plis de 2 zan. Donk, li pa t genyen anvègi ke ou wè li genyen jounen jodi a. Men se yon asosyasyon ki deja reyalize de pwojè nan kominote Solon an, kote ke nou patisipe nan aranjman mi pou legliz katolik lan, epi pwojè lanp nou te mete deja, men ki pa t rive fonksyone akoz se sou limyè edh yo te dwe fonksyone. Donk, Asosyasyon an se Ann Kore Solon. Se yon ansanm de moun ki ap viv nan dyaspora a ebyen ki brase lide yo mete tèt yo ansanm pou ke yo fè Solon bèl, pou yo chanje vizaj Solon. Donk se ide sa a nou vini avèk li ki se Ann Kore Solon. Dezyèmman, Ann Kore Solon, tout sa n ap gen pou nou reyalize nan kominote a, l ap gen pou l chita anba slogan sa a. Depi nou di Ann Kore Solon, ebyen sèke nou genyen yon bagay nou vle reyalize. Spesyalman. Pou le moman nou gen yon pwojè pou nou mete lanpadè soti nan wout waf la pou nou rive nan do mòn kabadan ti pay la, spesyalman pou tout moun ki konnen Solon byen. Si tout fwa nou gen posibilite, ebyen se ap dezyèm pati pwojè an pou nou pran do mòn kabadan ti pay lan pou nou rive l mòn zoranje. Donk se sa an gwo nou gen pou le moman pwojè lanpadè e nou deja prè avèk lanpadè nou yo pou ke nou desann Solon. Donk,
ann kore Solon genyen pou lenstan yon pwojè an 2 faz daprè sa w di. Premyè faz la li konstitiye apati de pwojè lanpadè ki ap genyen pou li. Kòmanse nan wout waf lan, lan sa vle di nan wout waf lan tè bati ke yo tap tap fè depi lontan an, pou lal fini Bayè Solon, prensipalman sou mòn sou Ti Bit lan, e dezyèm faz lan lap kòmanse de Ti Bit lan jiska e e byen mòn Zonje si m tap di. E èske, daprè m, èske aprè pwojè sa a, ann Kore Solon ap toujou egziste? Bon, se yon kesyon m oblije poze. Nòmalman, nou konstitiye nou deja an yon òganizasyon dirab. Èske se sa li ka ye? Wi, Mesye Orlandi, efektivman. Nou konstitiye tèt nou nan yon òganizasyon ki dirab. Paske ann kore solon, apre pwojè lanpadè ke nou genyen, n ap genyen pou nou kontinye fè dotre pwojè ke nou jije ki vrèman enpòtan e endispansab pou moun ki ap viv nan kominote a. Se pou sa, nou mete yon komite Kanpe sou pye nou menm ki nan dyaspora a e ki gen kòm prezidan ladan li Mesye Fausner Merlin, nou genyen kòm vis prezidan Mesye Michel Simon, nou gen kòm sekretè Mesye Cadet Wadner, nou genyen premyè trezoryè nou ki se Madam Wilna Prestil, dezyèm trezorye nou ki se Mesye.

Solon an. E nan ki peryòd pwojè sa ap kòmanse e dat e ki dat an Kore Solon swete ateri l paske e peyi a gon ti pwoblèm pou lenstan èske nou prevwa nan ki peryòd nou prevwa kòmanse? Vwala Mesye Orlandi e nou deja prè nou menm nan staff an Kore Solon an pou nou ateri. Kòm jan ou fè remak lan, nan moman sa peyi a yon ti jan boulvèse avèk pwoblèm politik yo, donk sa ka pèmèt ke nou pa rive ateri an desanm lan si Dye ve. Men si tout fwa e bagay yo chanje, peyi a gen kalm, tout bagay fonksyone, an desanm si Dye ve, nou kwè ke moun yo ap pase Nowèl yo, y ap pase 31 desanm yo anba lanp lanpadè sa yo. Donk nou prè deja, kominote a prepare e n ap travay avèk yon staf. ki yo menm a Solon pou ke nou pa pèdi tan pou pwojè a rive sou moun yo spesyalman nan mwa desanm lan. Nou deja prè, se sèlman nap veye sitiyasyon politik la pou ke nou menm nou poze aksyon nou. Pwojè sa a, Peter, ke Ann Kore Solon mete sou pye, se yon pwojè Ann Kore Solon, sen komite a te gen yon fon ladan l, ou kòman nou jere sa pou nou jwenn fon pou nou achte materyèl n ap gen bezwen, kòman nou pral eseye ateri avèk materyèl sa yo nou pral gen bezwen nan Solon. E pi a konbyen nou estime yon pwojè konsa? Trè bèl kesyon pou sa ki gen rapò avèk lajan pou pwojè a. Kòm jan nou di w deja, anyn kore Solon, se tout pitit Solon ki reyini, ki dakò mete men nan men pou yo kapab kore solon. Jan pwovèb la di, Men anpil chay pa lou. Nan sans sa a, nou gen yon gwoup Whatsapp ki reyini prèske tout pitit solon, kote ke nou te fè yon evalyasyon konbyen kòb chak grenn limyè sa yo, lanpadè sa yo ap koute nou, ebyen non sèlman achte li men kòb pou nou voye yo ayiti ebyen nou te reyalize lap vini nou 100 dola ameriken nan sans sa a nou te pataje l avèk tout moun nou yo ki vle kore solon yo asepte avèk nou ebyen se 100 dola mwen menm Peterson, Sandola, lòt manm komite yo, epi avèk tout lòt pitit Solon ke nou genyen sou gwoup Whatsapp sa a, ebyen se li menm ki ap reyalize pwojè sa. Nou pa gen yon fon detèmine pou ki sa, paske jan nou di l deja, se chak lè yon moun bay 100 dola, ebyen nou konnen nou gen yon poto ki anplis. Chak lè yon moun bay 100 dola, nou gen yon poto anplis. Donk, se konsa, nou pa t gen yon lajan disponib, men, nan estrateji sa a, nou vin genyen lajan pou nou achte poto yo e pou nou voye yo Ayiti.
Peter, Gen anpil asosyasyon ki konn egziste. ke se swa a letranje ou isi an Ayiti, men yo toujou fwole otorite lokal ou nasyonal yo byen antandi pou mande sipò. Nou menm an Kore Solon, nan ki nivo nou swete fwole, nou swete kotwaye? Otorite swa lokal ou nasyonal yo, kòm Asanble di Sid gen de otorite jiska prezan, kòman nou konte, nan ki nivo nou konte kolabore ansanm avèk yo? Pou sa ki gen pou wè avèk otorite nou yo, nou se de moun avize, de moun ki genyen bon sans, ebyen nou deja antre an pou pale avèk majistra Frisno, nou pale avèk kazèk zòn nan, e tan dotre otorite ke nou konnen pou ke nou kapab fè sa nou ap fè a legal. Pou yo ba nou otorizasyon pou ke sa nou ap fè an li fèt byen. Donk, nou pa odsi de la lwa, nou ap mache avèk la lwa, e apre lanpadè sa yo, se lameri, Lapolis, kazèk zòn lan, ebyen se yo menm k ap gen pou pran responsabilite yo pou ke yo pwoteje yo paske jan nou konnen l deja, nou menm nou trè lwen peyi a. Donk ka gen plizyè bagay ki pase, donk se yo menm k ap genyen pou yo fè dè entèvansyon. Donk, nou pa ka pase nou de yo san ke nou pa jwenn avèk yo pou ke yo pote kolaborasyon yo pou yo rann sa k ap fèt la legal ebyen pou tout moun kapab mache selon lè nòm. Ebyen, se nan sans sa nou pale deja avèk tout otorite nou yo, sèlman n ap gen bezwen pou nou. fè yon dènyè reyinyon kote ke pou nou genyen de papye ki sinye pou nou avanse avèk pwojè a. Yon pwojè konsa se yon pwojè ki petèt mwen ka di ki gen yon long dire, pa egzanp pafwa lè nou konnen materyèl yo pa gen yon long dire de vi, Yon dire de vi 5 an, 7 an, 8 an, men kòman kòman nou konte pou nou a chak fwa yon materyèl an defektyozite, se ki vle di ta ta vin pran fen, dire l ta vin pran fen, kòman nou swete reapwovizyone zòn nan avèk materyèl, kòmsi fè mentnans nan materyèl yo? Èske n ap genyen yon komite Pou n ap gen yon gwoup de moun ki la pou sa a chak fwa pou eseye gade nan ki nivo, ki jan bagay yo ap dewoule. Kisa ki gen rapò avèk jesyon lanpadè yo? Deja nou an pou pale pou nou gen yon komite trè solid a Solon, akonpanye de lameri, de lapolis, epi k ap gen pou jere yo. Konsa tou, kapab genyen yon grenn, de grenn a nenpòt kèl moman ki kraze oubyen yon pwoblèm pase. Ebyen, nan evalyasyon ke nou te fè pou nou rive sou do bit lan, soti sou wout waf lan pou nou rive do bit lan, jan nou di deja, nou te bezwen 36 poto, ebyen nou di nap achte 50. yon fason pou nenpòt ladan yo ki te kapab gen yon pwoblèm pou nou ranplase li toutswit pou ke pwojè la kontinye rete djanm. E avèk yon letan tou, si 14 sa ke nou genyen an ta kapab ekoule, ebyen n ap genyen pou nou fè dotre kòmand pou nou ranplase yo, paske nou p ap kite. pwojè nou an kraze. Mèsi. Peyi a an jeneral bezwen jan dinisyativ sa yo, bezwen plis jan dasosyasyon sa yo olye de kritik anpe patou ki pap sèvil anyen vrèman paske nou gen 200 zan plis de ke 200 zan nap fè kritik e jis jodi a la nou nan yon katchouboumbe nou nan yon kafou ke nou paka sòti ladann. E Peter franchman mwen louwe inisyativ la e mwen menm pèsonèlman map kore l ou menm lè nou konnen nou an afè avèk yon popilasyon ki pa vrèman al lekòl ki gen yon konpreyansyon anpe biza pa rapò a pa nou ki mo ki fason ou ka itilize si ou t ap fè yon mesaj sansibilizasyon pase men moun ki ta pi ba a. te ka konprann ki wol li pa rapò a yon pwojè konsa kòman pou l jere l e e kisa yon pwojè konsa ka pote pou li. Mesye Orlandy se mwen ki gen pou remèsye ou paske ou te ba nou opòtinite pou nou te pale avèk popilasyon an spesyalman kominote nou an ki se Solon donk nou menm osi nou ankouraje ou nan travay sa ke ou ap fè a byen mèsi e a la pwochèn. Map salye w mesye Randy, map salye tout telespektatè, telespektatris e tout entènot kap gade show sa. Donk son plezi pou mwen ke w te banm posibilite pou kap fon ti pale avèk jenès senlwizyen nan, swa sa kap viv an Ayiti oubyen sa kap viv a leksteryè. Donk son plezi pou mwen. Konsyans senlwizyen, donk depi nan non an sèlman non an gentan vle di kelke choz. Konsyans senlwizyen. Donk m panse ke se yon inisyativ kòmsi nou pran, yon fason pou nou revele konsyans kòmsi moun Senlwi, e gen yon seri de bote, Senlwi gen yon seri de bonte, swa ki te nwaye, donk m panse ke atravè yon seri de diskusyon ke n ap kapab fè yo kòmsi monte a la surface. Odepa, m ap di ou felisitasyon ansanm avèk ekip pa ou. Donk yo Sen Lwi di Sid, komin Thompson fèt ladan l lan, yo toujou prezante Sen Lwi di Sid, li gen yon seksyon kominal ak yon seksyon rejyonal. Donk depi mwen fèt, mwen toujou viv nan Sen Lwi, bon menm lòske gen dèfwa pwoblèm edikasyon, ou ka fè yon ti tan ayè, men se Sen Lwi kòm si mwen viv. Nan yon nivo Sen Lwi, pwoblèm yo anpil, men gen anpil pwoblèm kote Thompson. Mwen menm a mon âge, youn nan pwoblèm Thompson konstate ki fè rekiran, Se pwoblèm edikasyon. E jan nou konn di l, kèlkeswa peyi a, edikasyon ap toujou konstitye kòmsi baz de tout devlopman. Donk selon kote nou te pou avanse a edikasyon, se kòmsi devlopman ke n ap pale a li yon ti jan lwen pou nou kapab pran l. Si nou ta pral pran Senlwi, m kwè gen yon sèks kominal ladan l. Donk Senlwi kòmsi gen yon, pa menm gen yon lise menm. Donk gen yon lise, alò gen yon lise men ki deloje nan yon lekòl nasyonal. Sa fè. Plizyè ane depi l ladan l. Donk se yon lekòl nasyon te konstwi lontan ki vrèman w ap wè kòmsi kò fizik li, li vrèman tonbe an dezwitid. E jiska prezan malgre demach politik pa janm gen otorite kòmsi ki panse pou trabwe konstwi donk lise a pou jèn nan yo. Lè w nan yon lekòl pa yon komin, lè w nan yon komin pa gen lekòl ladan l enben y avni jèn nan yo. Donk w ap santi jèn ki gen plis mwayan yo paran yo gen dwa fè yo leve al fè etid ayè. Donk moun ki pa gen. pil gwo mwayen yo tou, donk dè fwa tou yo rive avèk etid la li pa fini, epi kòm se gon ripti nan etid la, donk tou sa ankò se pwoblèm. Donk malgre tou pral wè kòm konsekans sa genyen, w ap santi jenès Sen Lwisyenn nan se yon jenès m kapab di ki plis renmen debouche ke edikasyon, paske se sa li jwenn. Nou ta konpare kòm se jenès Sen Lwisyenn avèk jenès nan komin Avwazan an ki oswa Aken kòm se oubyen Kavayon, w ap santi nivo etid jenès Sentlizèn lan tou kòmsi li trè ba pa rapò avèk lòt yo. La ankò se pwoblèm kòmsi edikasyon kòmsi ki poze. Alòske pou nou devlope komin lan tou se moun anndan komin lan ki al lekòl, ki pran fòmasyon, ki pran edikasyon epi ki pral transfòme konesans ke l genyen an ann edikasyon pou nou kapab fè sa li devlope. Donk yo se youn nan aspè. Yo santi elèv Senlwi a yon ti jan awogan pa rapò avèk elèv ki nan lòt komin kote y ap fè kou. Donk m pa konnen ki aspè sosyoloji kòmsi yo fè sa. E gen yon bagay kòmsi m ap gade tou. Pa bliye Sen Lwi di Sid, donk se yon komin kap ap di komin alitoral. Otreman di li plase bò lamè. Donk lò se yon komin kòmsi plase bò lamè, ebyen gen yon seri de bagay kòmsi yon seri de biznis, tranzaksyon kap fèt ladan l Donk wap kwè, donk timoun nan dèfwa tou li jwenn plis lòt bagay swa plis m kapab di bay je ou ankò plis lwazi nan lòt bagay kòmsi ke edikasyon. Donk sa ki pa twò bon kòmsi pou komin nan. Donk m ta swete ke jenès Senlwisyen nan kap tande m atravè emisyon sa yo tou pou nou pran konsyans. Pou komin nan devlope se mwen menm, se ou menm, se nou tout ansanm ki mete men ansanm pou komin nan kapab devlope. E m ta mande tou lòt moun k ap gade m, lòt jèn Senlwizyen ki te gen chans menm jan ansanm avè w ki al pran fòmasyon ayè, pou n ta tounen nan komin lan, ebyen konesans sa yo pou nou mete l o sèvis kominote a, o sèvis jenès Senlwizyèn nan.
Nou salye w Landy, nou ke kòm ou di l nou se ou se mikwo jèl e ou di l ankò nou se yon jèn depi tou piti ki E ap bay patisipasyon nou ka bay sèvis nou nan komin nan, nan tout domèn, e pou n gade ki sa nou ka pote antanke sitwayen pou devlopman komin sa. E bon, e kòm mwen di l ankò, komin nan se yon komin a pòte touristik, e ki gen yon pakèt potansyalite touristik, men, e, anfèt ki pa twò frekante. E petèt trè malerezman e pa genyen pa gen twòp piblisite ki fèt pou komin nan nan sans sa a ki ta e mete an valè tout potansyalite sa a ki te ka fè e anpil moun, anpil touris vin nan komin nan ki ka pòte e yon diplis e du pwen de vi ekonomik. e pou komin nan. Bon, e li rete yon komin ki vyèj, se yon komin ki vyèj, donk e petèt nou menm antanke sitwayen nou fè efò pa nou, petèt ki ta dwe jwenn sipò otorite politik yo ki ta ka vann komin nan, e m konnen istorikman ki sa Sen Lwi di Sid vle di, men jiskaprezan e ki ta m ta ka di ki rete. rete m ta di dèyè pa rapò a lòt komin yo si w t ap konpare e komin nan pa vrèman gen twòp bagay ki fèt pa vrèman gen twòp piblisite ki fèt pou komin nan pou ta vann komin nan pa rapò a tout potansyalite ke l genyen. Ebyen nou sot tande avèk anpil atansyon sa aktè a ta vle di pa rapò a Rann Kore Solo ki genyen yon pwojè pou nou ka di an 2 faz. Premyè faz la se soti avèk lanpadè a depi nan kote wak lan wout wak lan ap soti a sa vle di nan dezyèm seksyon. Kote map lè sa soti? Mwen tou banm maketing nan. Wi e wi. A partir de là, li pou yo ale fini e sou ti mòn ti piti bara a, lè yo fin kite Bayè Solo, ebyen y ap kontinye l ankò pou y ale e mòn Zoranje. Donk se yon bèl inisyativ, nou n ap salye moun Solo. Ou menm tou e n ap di moun nan moun nan pou yo sèvi pou sèl ki bon pou travay li e kontan pou yo met men paske pitit sèl yo bezwen sèl ki nan moun nan. Si anpil lòt kote se e de destinasyon touristik, ke se swa touris lokal ou touris et et etranje ebyen se konsa tou lakay nou Sen Lwi di Sid sipoze se youn nan nan nan destinasyon departeman tou paske si gen pou bèl bagay se la ki gen bèl bagay kidonk e jij Marc nou remèsyew e se pa dènye fwa nap rankon nap rankontre e mèsi pou tout limyè sa yo kew te pote pou nou alò Sen Lwi di Sid bezwen anpil pawòl pou nou pase pi ba avèk langaj nou. pou nou ka touche tout moun se kisa ou panse l tap ye jijman. Travay sa wap fè la se yon bon gwo travay paske nou konnen lap sou entènèt la lap pase nan televizyon lap pase nan televizyon sa ap sansibilize ni senlwizyen senlwizyèn ki anndan ni senlwizyen senlwizyèn ki deyò lèm di ki deyò sètadi m konnen tout moun lakay renmen lakay men sa pral sansibilize yo pou yo wè ke atravè lèzasosyasyon tout sa ou konnen yo ka fè kòm regwoupman. E nou gen Esla fè l, e Klezon Esi te konn fè l atravè avè bibliyotèk Sen Jis te fè yo. E m wè y ap retounen avè l ankò pou ride bibliyotèk la ki trè bon. M ankouraje yo. Sa e m ap wè ke gon inisyativ ke tout moun Ba Difò dezyèm seksyon fè kote ke yo mete lanpadè pou zòn sa e pou yo fè yon pak ekleraj. M ankouraje e Kore Solon an tou. Wi wi wi, Ann Kore Solon. Paske mwen menm tou m se. Menm si w wè m se, m fèt santrevil Sen Lwi di Sid, men tout rès fanmi mwen yo, yo sot dezyèm seksyon ak sizyèm seksyon. E sitou pa bliye jounen jodi a w ap enplante w nan Solon. M ap enplante m nan Solon paske m deja gen yon stasyon desans m ap fè ki nan kafou a kote ke lè w pral nan pò la, se la pou w pase, se la pou w sòti. Donk sa vle di ke. Deja mwen menm tou m son entrepreneur m envesti nan sektè e m ankouraje yo tou pou m kapab jwenn avè yo pou m chita pou m ka konnen kòman m ka bay kontribisyon pa m paske mwen menm depi w pale de senlwi di sid pou la avanse m la paske mwen menm m ta renmen ke nou tout e se apati de la nou tou lanse yon kri dalam nou an nou goumen youn pou lòt olye n ap goumen youn kont lòt. An nou goumen, tande lojik la wi. Tande wi, tande slogan an wi. An nou goumen youn pou lòt. Jodi a ou kapab te gen pwoblèm avèk yon Lendy, men se moun Senlwi li ye, an nou kite ti pwoblèm de kerèl de chapèl, bay moun yo ti ri, an nou mete tèt ansanm pou n ka fè Senlwi nou bezwen an, pou nou Senlwi paradizyak. Jan l te ye a. Jan l te ye. Donk, ebyen ou menm ki ap swiv Konsyans Senlwizyèn, nou swete ke konsyans ou touche. Nou swete ke ou fè konsyans ou pale e atravè emisyon sa a se youn nan kote ou genyen pou vin fè pase ide ke ou genyen, de bòn ide. Ou fè pase fristrasyon ou tou, paske si wap viv gen de bagay ki blese ou, se la a olye pou kenbe l, se la a pou vin di l. Donk konsyans senlwizyèn se premyè edisyon. E nou remèsye Marckens Variété ki akonpanye nou. Nou remèsye pwason e pwasonnri Pa Emma avèk Negro. Nou remèsye l. E Negro se zanmi nou. Negro genyen pou l entèveni nan emisyon sa a tou. Nou remèsye Johanne Yves Saint Louis avèk Ayiti Endijèn k ap fè yon gwo travay nan nivo Okay lan. E Ayiti Endijèn ta sou twazyèm edisyon l la a. Si peyi a bon, nou panse ke sa ap fèt. E nou remèsye Gwoup Transandans Pwodiksyon ki la ansanm avèk nou. E nou remèsye ou menm tou ki te entèveni, ou menm tou ki ki kòmante, ki pataje. Pa bliye like paj lan, pataje l. Men kòman ou ka fè l, se annik ale sou YouTube, tape Konsyans Senlwizyèn ki se yon emisyon ki fèt pou ou, epi abòne a chak fwa emisyon soti. Nou remèsye Jude Landy Derosier ki te nan kamera a. Nou remèsye ou menm tou Jij Marc ki te pote anpil limyè pou nou e ou menm tou telespektatè yo. Se te yo Landy. A la pwochèn.